Mwen rele Ystener Auguste. Mwen fèt nan yon ti zong ki rele Grivo. Manman m ak papa m pa te gen ase mwayen pou yo te pran swen m jan li a. Ey, men tout sa yo t kapab. Men yo te fè tout sa yo te kapab pou ede m ak bezwen m. Gen jou lavi te difisil, men lanmou yo te ban m fòs.

Lanwit lè pou l dòmi se nan batay li ye. Tèlman sa ap domine l li pa ka manje li pa ka bwè tèlman l ap panse. Men pou m di w byen nan fanmi sa se Isthene ki gen plis ke sansib. Men se li menm ki toujou kraze plis paske li pa rnmen wè lè lòt yo ap soufri. Sa vin fè Isthene panse plis ak papa l Isthera paske travay sa se papa l ki te gen pou fè. Men lavi te vin vire do bay Istera, lamo te pase pran l apre senk ane, lamo te pase pran manman Isthene tou. Chak Isthene wè yon moun k ap rele manman ak papa la menm Isthene panse ak pa l yo. Epi dlo pran koule nan je l l ap panse korman li t ap byen viv men elas. Men li pa t deside lage kò y nèt paske lavi gen reve li te kontinye batay ak lavi ley chonje ak te pa konn mouri nan fi. Paske tout rèv li se pou l pa. janm rete sou kont moun. Se Pou tèt sa li pat deside abandone. Istène pral temine klas lekòl li nan katriyèm ane fondamantal paske paran n pat gen kapasite pou yo te ede l ak lekòl li. Menn sa pat anpeche l renmen n paske li te wè se genyen yo pat genyen wawaw sa ki pral kraze Istène a se lanmou ki pase li pran yo bonè. Ou menm ki gen manman w ak papa w kap viv toujou di Bondye mesi. Depi lè a Istène chanje. Non lofelèn a la faka. Istwa tris siw bezwen plis istwa de zòn kote istene soti a ou byen yon lòt bagay wa fèm kon nen viv alèz pa fasil sa se istwa istene si istwa touchew patajel. Abone pataje like epi kite yon komante pou di nou ki kote wap gade Haiti coming 509.
Dim non polo menn. Endepandans Haiti sa met la pale aske se pa la France endepandans la te fet? Ou byen okay? Men yon wi. Endepandans Haiti yap diw menn. Se Haiti endepandans la te fet wi menn. Li te fet pou nou te jwenn libete jounen jodia. Wè zan dola yo te fè tounen de libète jounen jodi a li te fèt Ayiti. Wè ou n tande y ap pale w de batay de Vètyè menn 1804 menn 1803 ou pa konn tande yo tou. Wè jodi an?
Zanmi!
Kounye a y ap di nou endepandans w ap kanpe w ap di wi menn. W ap kanpe w ap di wi menn. Bon nou endepandans nou paka bay tèt nou manje vat nou se lakay vwazen an li reyid li ye menn vwazen an ban nou say wi say bezwen say say vle menn epi nou endepandans menn kòman endepandans ye menn nap pase endepandans nan betiz manno menn dat de nèg kap fè disisyon pou endepandans devan menn. Nèg yo pa menm konn sa ki endepandans lan non men tout ou gen manman ou gen papa men ou pa endepandan non men pou pou kòw janm endepandan bon se yo menm kap baw ou tou le 2 nèg yo nan afè nwa men tou le 2 nèg yo nan afè nwa men sa fèm di yo nan afè nwa men bon yo endepandan men Ayiti endepandan depi tout jounen E nou menm kap mache kay moun boo nou pa janm ka yon moun vin lakay ou menn eske ou wè nou endepandan menn boo vant nou menn se lakay vwazen li rete nèg eske ou wè nou ka endepandan menn nou pa endepandan monchè menn gade kòman nap viv eske ou wè nap viv tankou moun menn.